Ou pran ti branch la misye. Ou te gentan konn sa? Ou pran ti branch la misye, ou voye l sou yon pye bwa. Ou di, Lamitye, lamitye, si entèl renmen m, pran. Epi lè w tounen ou jwenn, gade non l pran. Nèg la menm, pran rat. Depi lè ou wè lamitye a te sou blòf. Plant sa a, non syantifik li se Cuscuta americana. Li pa bon pou anyen, ok, nou mèt al chèche l sou Google. Paske anpil fwa syantifik yo ap di w, wi, tèl plant bon pou sesi, tèl plant bon pou sela. Bon, whatever. M ap fè jadinaj apremidi a. M vin retire lamitye. Paske yo anvayi tout bagay mwen map plante Ti pwaye ap mete apèn ok Epi sa w tande a mizè pou mwen Bèl ti flè m ki kòmanse ap mache Men li Nou wè l Lamitye anvayi Èske w byen pran m Anvayi Donk tout tan fò w ap netwaye Paske si w kite l monte li tiye tout sa w genyen M tou vle esplike nou. Menm jan nan lavi a, si ou gen yon relasyon ak yon moun yo rele lamitye, epi ou wè moun sa a se pa enterè w li vle, se anvayi l anvayi w, se toufe l ap toufe w, kèlkeswa aktivite w ap fè ki bon pou ou li pa vin ankouraje w, okontrè li toujou gen yon konsèy l ap ba w men pou l kraze w, pou l fè w pè, pou l di w konsa ke gade non, moun pa renmen w, moun pa p ede w monte, lavi a twò difisil pa eseye sa, peyi a twò difisil pa pran chans, se toujou yon konsèy negatif l ap ba ou. E ba zanmi w. Ou mèt konpare l jisteman a sa ki rele lamitye. Alò ta di w yon bagay itil, kounye a l ap vin koupe, l ap vin gate pye bwa m, l ap gate. Sa se yon pye kachiman, l ap seche l. Sa se yon pye gwayav, l ap seche l. Li pa bezwen konnen. L ap fè chemen l. Èske w wè? Epi kote l kòmanse a, li anvayi. Se konsa yon seri de zanmi, yo tèlman anvayi w, w ap rele yo fanmi, epi yo anndan kay ou. Talè w pa gen mennaj ankò, talè w pa gen mari ankò paske ou gon zanmi. Anvan nou chwazi zanmi nou, reflechi byen. Eske se enterè nou yo vle oubyen eske yo vin vlope nou pou yo seche nou, pou yo vale nou? Sou Facebook, yo rele moun yo friends. Bon, omwen sou lòt rezo yo, Instagram, Twitter, ou gen followers. Men mo zanmi an, mezanmi, son mo k twò serye pou n pa jwe avè l. On zanmi an prensip son frè, son sè. Ok? On zanmi pa ka vini pou l anvayi w konsa, pou l kraze w konsa. Reflechi byen nan relasyon damitye nou yo. Reflechi byen sou moun n ap ouvè kay nou ba yo antre, sou moun n ap ouvè kè nou ba yo antre pou nou wè èske yo merite tit zanmi an. Paske son mo ki pèdi valè l. Epoutan son mo k gen anpil sans. On zanmi se yon frè, se yon sè. On zanmi se yon moun ou ka fè konfyans. On zanmi se yon moun ou ka lage kò w nan men l paske se kòm si se ou ki te la. Men depi on zanmi se sa a, epi lè m fin netwaye l kounye a, fò m kouri al benyen paske l ap grate m, alò ke l rele lamitye. Ok? Pa bliye, travay sou lamitye nou. Travay tou sou tèt pa nou pou nou wè ki tip de zanmi nou ye pou moun. Èske lè w byen on moun, se anvayi ou anvayi l? Tout sa l genyen ou wè se ou ki pou ta genyen l? Tout. Succel ou wè se ou pou ta nan plas li non si w se zanmi vre wap fè devwa w wap akonpanye moun nan ok wap la lap grandi wap fè fèy ansanm avèl lap fè flè ou menm wap kontinye bal jarèt paske w se yon bon branch men depi w wè se konsa w ye w anvayi ok wap kouvri wap fè yon jan pou w detwi baz la ou pa zanmi si w gen yon moun nan vi w ou wè se konsa lap anvayi w fè jan w wè map fè a la. Retirel paske son bagay pa itil li ye wè son bagay pa itil pa pè pèdil paske sim vle sove plant mwen yo la map oblije kase kèk tèt map oblije koupe kèk branch men map sove plant lan se menm jan si yon relasyon pa bon pou ou pa pran presyon paske se zanmi de long dat paskel konn tout afèw ou pè poul pa met afèw deyò wap pran prekosyon yon pwochèn fwa pou konnen epa paskel dil zanmiw pou tout bagay pou nou oblije konnen m. Paske la ou wè, amitye a anvayi paske l alèz. Si n pa ba l bò, nou pa kite l al pi lwen, li p ap ka fè plis dega. Aprann frennen sa k ap fè dega nan lavi w. Pa pran presyon paske se zanmi. Si l se zanmi, li p ap fè w sa. Alright? Travay sou relasyon w. Epi fè jadinaj. Kenbe la.